Ayisyen k ap viv an Repiblik Dominikèn pa vire do totalman bay Ayiti. Ayisyen ki fè chwa pou al viv an Repiblik Dominikèn pa vire do totalman bay Ayiti, kite yon pòt ouvèt an Ayiti. Ou save poukwa? Ou wè Lèzetazini Damerik? E se sa ki politik la menm, pa gen santiman nan politik. Gen 2 demach Dominikani rantre la dan yo. Ki se la demach de la Russie. et la démarche de la grande Chine. Dominiken gran moun lakay yo yo menm. Yo pa rete avèk Ameriken. Yo gran moun lakay yo. Yo fè sa yo vle. Yo fè sa kap bon pou pèp yo. E Dominikani revoke Taiwan pou l ranmase la grande Chine. E Taiwan se le poteje de Etazini d'Amerik. Se menm jan lè Erdogan atake Siri ki son alye de la Frans. E pou wè ke la Frans tout plim te monte sou dol paske Erdogan pa ta gen dwa atake zanmil alyel. Suivez mon regard. Ou panse ke les Etats-Unis d'Amerique ap janm padone Dominiken yo paske yo revoke Taiwan epi yo ramase la Grand Chine? Dayè n te wè l avèk touris yo.
Ok e nou wè chak fwa Ayiti gen pou l soulve deba sou sa ki gen rapò avèk la Grand Chin kòman Etazini woule kò l atè. Li kouche an kwa. Chak fwa Ayisyen vin a deba, yo pa menm nan kesyon kòmanse pa la Grand Chin non, deba sèlman, deba sèlman. sou kesyon la grand chine chak fwa ayisyen gen pou l fè deba sou kesyon la grand chine etazini damerik kanpe an kwa paske yo pap vin bay payay la malerezman ayiti jeografikman nou mal sitye paske nou nou chita nan lakou etazini damerik si ayiti te pi lwen ameriken petèt nou tap gen plis chans si ayiti te pi lwen etazini damerik nou tap gen plis chans Men pi pre a vin pa bon pou nou. Paske gen de bagay li pap janm kite rive sou teritwa pa nou an. Paske li vin yon menas. Tout sa kap sèvi de menas pou yo a pati de teritwa pa nou an. Enben yap jerel depi an amon. Sa vle di ki sa? Sa vle di ke madam mesye prepare nou.

La nature L'histoire Le temps La nature Ou wè tro bagay sa yo Ou pa gen ou ka fè kont yo Ou pa ka fè anyen kontro l'histoire Ou pa ka Ou pa gen ou ka fè kontro le tan Ou pa gen ou ka fè kontro la nature Madame mesye L'histoire Le temps La nature Ou wè tro bagay sa yo Ou pa gen ou ka fè kont yo Donk Etazini jiska prezan Li montre l konfòtab avèk sendomeng men e pa vre Lap chèche yon koulwa pou l rantre Sendomeng ladan l. E depi Sendomeng rantre nan koulwa sa a, tout sa ou wè ki konn pase ann Ayiti yo, an matyè de sekirite e de kriminalite, tout pral pase an Replikk Dominikèn. E lè sa a, ou pral wè Dominiken. ap kouri kite Dominikani se Ayiti y ap vin pran refij. Menm jan w wè volim Ayisyen jodi a k ap deplase prale Repiblik Dominikèn nan, gon lè k gen pou rive an a mesye. N a sonje maten de pate pale, gon lè k gen pou rive ou pral wè se pa pil, pa bann, pa pakèt Dominiken gen pou l debake an Ayiti tèlman yo p ap ka viv sou teritwa lakay yo a. Yo pap ka anpè sou teritwa lakay yo a. L'histoire, le temps, la nature. Ou pa gen ou ka fè kont sa yo. E sa fwè dan lavi, ou pa monte sou moun mal. Pase moun ou monte sou li mal jodi an, ou pa konn sa l ka ye demen maten. Ou pa konn nan ki pozisyon li ka ye demen maten. Demen maten ou ka wè se moun sa a Ke w pral plis bezwen se moun sa ki ka delivre w, se moun sa ki ka mete w sou yon wout pou w soti. Donk pa monte sou moun mal. Mwen menm mwen ri m wè dominiken gon foli y ap bat lestomak yo pa nan fè Ayiti a. Mwen Luis Abinader le prezidan dominiken fin awoyo, pran mezi sesi kont Ayisyen, mezi sela kont Ayisyen. Pa gen pwoblèm. Jodi a se pou ou l bon pa gen pwoblèm. Demen maten sa k pral pase? Kòm si Ayiti ap ret konsa? Kòm si Ayiti ap ret jan l ye a la? Pa gen yon Bondye nan syèl la? Ayiti ap ret konsa? Ret tann pou nou wè madam mesye. Nou ta di ke pa gen kesyon nèg ap konte ou se Ayisyen ou a m konte sou Etazini. Pa gen anyen k ap vin fèt pou ou la. M konte sou Lafrans. Pa gen anyen k ap vin fèt pou ou la. Ok? Epi pa pa al pa al mache kay moun ou te ede. Bon sa w te ye an yon pa ye. Pa nan ou pa ayisyen nou pa bezwen nan al nan mache nou pa nan mache kay moun ke n te ede ok mete do deja ok se fini e pa mete espwa pa mete espwa sou moun ke w te ede pa bouyi pwa sou moun ou te ede. Oh paske m te ede entèl ah m ap yon ti kòb nan men l kanmenm Non se moun mwen se moun m te ede l yon lè Non pa met espwa Moun pa ede moun tou a lespwa ke moun sa ap fè yon bagay pou ou demen nan Ok E gade pou wè nan tout amerik latin nan kantite peyi konbyen peyi ke ayiti ede Nan tout Amerik Latin nan wi. Menm sak grenn pisan jodia sak te ede li pou te vin bagay li a la pa nou. Ayiti, Savana, men yo la tout estati yo la Savana. Tout estati yo la e Savana, nan Jòja. Sak te ede bagay pa nou ki te ede yo. Son yon nèg Gonayiv, msye. Se tou di, bann fè makak la.

Donk madam mesye fen dane a pral trè difisil kòmanse prepare nou ok kòmanse prepare nou menm e kòmanse prepare nou paske bagay la pral di anpil bagay la pral pi rèd li pral trè difisil madam mesye afè kriz gaz sa ou wè la kòman di nou son kriz a plizyè dimansyon ok epi egalman sou sou sou le machè entènasyonal Pri pwodwi yo pral monte la nan peyi a paske transpò la. Yo kòmanse monte.
Yo kòmanse monte. Yo kòmanse monte.
Bon m di w m sot bò simityè la pou m al la e wout frè e 50 goud. Ya. Yo kòmanse monte. Ok. E n ap voye yon mesaj la pou ladwàn. Ladwàn ki nan ayewopò Tousen Louvèti lan. Donk dwàn sa a pa gen kouran depi 8 jou. Ladwàn wi.
A wi ladwàn.
Nan dinamik sa a. E s on gwo batay ke l ye. Donk anfèt. Jèn gason, jèn fanm k ap tande emisyon Maten deba, pi gwo efò nou gen pou n fè nan vi nou, se maître de vos pensées. Pa kite moun mete fatra nan lespri nou. Epi ou menm, moun ou ye a ou bliye tèt ou. Jèn gason, jèn fanm k ap tande Maten deba. Soukoumaye pou di fò sa w gen pou di a. Fò se ou menm ki reflechi l. Fòk se de ou l soti. Fò se de ou l soti. Sispann repete sotiz moun ap fè w. Pa repete sotiz lòt moun ap di. Lòt bagay nèg ap mete nan tèt ou. Pa kite pèsonn moun mete fatra nan tèt ou. Paske se fatra sa yo ki vin kreye divizyon sa nan peyi a. Se fatra sa yo ki vin bay tout hèn sa nan peyi a. Se fatra sa ki vin bay Tout krim sa yo madam mesye nan peyi a. Fatra sa yo, noirceur sa yo. Lespri w vin nwa. Lespri w vin sal paske ou gon moun ki la, ou gon sektè ki la kap mete fatra, kap boure lespri w a fatra. Epi ou menm ou la wap konsome. Wap konsome, wap konsome, wap konsome, wap konsome. Jiskaske ou pa rann ou kont de sa, ou vin tou nwa jan Ou vin yon ajan kap repete tout fatra yo mete nan lespri yo. Map repete pou nou ankò se ke 2022 madam mesye, ekoute dezòmè fò n klè sou kesyon an. Batay antre nou an pa itil anyen, li pa itil yon mèrd. Kesyon nèg ap di w ke misye nèg anwo, nèg anba, bagay sa fò sispann nan peyi a. Nèg andeyò, nèg pwovens, nèg pòtoprens, nèg kapital, bagay sa m kwè ke jodi an, li pa kanpe sou anyen, dayè Nou fè l pandan dèzane, kisa l pote kòm rezilta? Jodi a madam mesye, gade eta yon peyi, sa k pral pase la nan fen dane an nou konnen l, m pral di nou l toutalè. Donk fò nou wè Ayiti e ke Ayiti a se nou tout ki se mèt Ayiti a. E nou tout ki se mèt Ayiti a. Bon m ap retounen pou m di n ke fò n fè yon diferans ant boujwa, ant milat, ant siwo, klas siwo libanèz e lèzòm dafè. Yon boujwa pa fòseman yon milat paske gen ti nèg ki se boujwa. Gen ti nèg nwè ki se boujwa. Yon boujwa pa fòseman yon milat. Fò n met sa nan tèt nou. Ok. Les hommes d'affaires yo gen enterè ekonomik nan peyi a, wap wè, wap wè se nèg sa yo an pati pi fò ladan yo oblije rantre nan kesyon politik. Wap wè pi fò ladan yo. Dans la classe siwodibanaise, wap wè ke se kèk grenn nan klas sa ki gen men yo nan kesyon politik patikilyaman nan peyi a. Pwobableman jenerasyon kap vin la a, Ok ou ka vin wè plis ladan yo enterese ak kesyon politik nan peyi a paske yo vin rann yo kont ke fò yo kanpe politikman men èske nou konnen ke klas la se yon klas k ap soufri la klas siwolibanèz èske nou konnen l ap soufri anpil y ap soufri e sa fè m te di tout alè a piga n panse ke se ayisyen ki fèt an ayiti sèlman k ap soufri gen de ayisyen ki dorijin swa don peyi etranje, anfen ki dorijin don peyi etranje, ok, e di granmè, granpè, fèt an kote, yo soti an kote, e pi yo menm yo vin an Ayiti, yo fèt sou teritwa, ti moun ki fèt sou teritwa Ayiti a, yo se Ayisyen, men dorijin, Libanèz dorijin siryèn, dorijin gwadloupeyèn, dorijin fransèz, dorijin dominikèn bagay konsa. Ok men timoun ki fèt la a ayisyen sa yo enben y ap soufri wi laklas siwo libanèz y ap soufri anpil. Je w di poukwa? Paske yo pa lib vreman nan peyi a. Ou ap wè, yo gon, yo gon ti sèk kote yo fonksyone. A be la, son soufrans li, madame, mesye. Le moun nan pa lib. E pi dezèman, Chak lè gon pwoblèm politik nan peyi a, wap wè gen de nèg politik ki sèvi avè yo, ki sèvi avèk lòt ti nèg, epi yo kraze yo. Se yo menm ke yo atake. Men, madanm mesye wè refleksyon sa a, fò nou konprann pou ki sa jodi a gen de nèg la a ki soti Siri, ki soti Liban, ki vin an Ayiti, ki fè biznis, ki travay di, epi l pa rete an Ayiti. Paske nèg politik, chak lè gen yon pwoblèm politik, se byen moun sa yo yo atake. Kounye a, yo fè kòb la nan peyi a wi. Se nan peyi a y ap fè kòb la wi. Men yo pa ka fè konfyans a Ayisyen a san pou san. Paske chak lè gen yon pwoblèm politik, chak lè gen yon zenk pete nan peyi a, premye moun yo atake se yo. Kòm mwen di n se pa tout ki bon. Paske gen de konsèvatè, gen de pwogresis gen ladan yo tou ki sèlman la pou viv, pou viv. Men y ap soufri paske yo pa, yo limite, deplasman yo limite anndan peyi a. Ou kòmsi ou wè, ou wè Siryen atè a kòmsi, ou wè moun sa yo atè a souvan? Kote ou wè yo? Kote nou wè yo? Di m ki bò nou wè yo? Ou wè kòmsi moun sa yo atè a souvan, siryen, libanè, ou wè yo atè a? W'ap wè de filipin la, filipino, w'ap wè yo la atè a, se yo k'ap travay tout kote. Men depi yon sèten tan, èske ou wè siryen, libanè atè a, kòmsi nan tout vye bagay? Non. Enben y'ap soufri. Ok, les ayisyen. Dorijin siryèn, dorijin libanèz, dorijin fransèz, dorijin dominikèn, yo se ayisyen tou. Donk nou pa ka kite politik madan mesye ap ekskli gwoup dayisyen sa yo. E, m p ap ba nou manti, gen ladan yo lè w pale avè yo, yo pi konsekan Josue Lexidor ke lidè politik ou a k ap pale nan radyo wi. Yo pi konsekan wi. Dayè gen moun, gen ladan yo la se tann y ap tann yon mouvman ki kredib, ki enspire konfyans, ki kapab, ki pou devlopman peyi an vre pou yo rantre ladan l. Genyen ki pa janm nan politik la, genyen k ap swiv, men ki gen anvi. ki gen w anvi de chanjman, ou anvi de devlopman, ou anvi de wè Ayiti soti nan labou an ki poko ka enplike yo tou senpleman yo pa fè sa moun ki la yo a tè a la a konfyans.
Ok, kon mwen di n, m pap dedwane pèsòn moun maten an. Nan klas sa a se pa yo tout ki fè politik. E si w ap gade nan istwa peyi Dayiti, w ap toujou wè yo te toujou la depi sou Divalye. Divalye te limite yo. Duvalier pat ba yo dwa pou yo te fè politik nan peyi a. Dayè, yo te vin nan peyi a, Duvalier di fon dispatching, li voye de twa grenn Okap, de twa grenn Gonayiv, mwen m te konn pa bon kon pakèt ti grenn m konn la, se Gonayiv m konnen yo wi. Se Gonayiv m konnen yo sou menm katye. Nan menm lekòl, se Gonayiv m konnen yo wi. Li voye de twa grenn Jeremi, gen anpil ladan yo la se Jeremi yo te ye wi. Yo te an wi Jeremi. Duvalier voye de twa grenn Jeremi, li voye de twa grenn Jakmèl, Li voye kèk grenn kab ayisyen, bon kab ayisyen menm se se la yo te ye, e yo gen de twa grenn wanament, epi sa apre depa ti pale epi ou wè tout nèg sa yo la yo kite vil pwovens lan yo di yo pa vle tande yo ankò epi yo debake nan kapital la wi. E pa tout ki fè politik ok, men wap wè depi apre Duvalier wap wè yo antre nan politik, lè frè Izmery avèk Jean Bertrand Aristide gen anpil lòt ka ke nou te kapab pran ankò men O fon se de moun kap soufri pratikman nan peyi a madam mesye. Donk 2022 fò nou kòmanse reflechi on Ayiti pou chak grenn ayisyen, pou tout ayisyen. Kèlkeswa l ayisyen. Menm si ayisyen an son ayisyen dorijin gwadloupeyèn, dorijin fransèz, dorijin siryèn, dorijin dominikèn, dorijin donk libanèz. Donk fò nou, fò nou, fò nou konsevwa peyi a konsa. Paske jodi an, pwoblèm peyi a son kesyon de divizyon. Depi se pa gwoup sa, enben, tout sa k fèt la pa bon. Pwoblèm peyi a jodi a, madam, mesye, nou gen twòp hèn pandan ke n ap fè politik. Gade sa k pase, yon gwoup de nèg bloke yon peyi, kraze yon peyi, asasine yon prezidan, epi jodi a, Ayiti toujou poko ka chanje! Ayiti toujou pa ka chanje, poko ka chanje, o kontrè se pwoblèm pi rèd. Jovenel Moïse la pa l bon, l te bon non, Jovenel Moïse te pa t bon. Ekoute madam, mesye, jodi a la, gen de nèg wè k fini nan politik, se paske Jovenel Moïse mouri. Paske si Jovenel Moïse te la. Jovenel Moïse kòm prezidan se li menm ki tap matyè la pou nèg yo. Paske diskou yo tap chita. Objè de tout diskisyon yo, de entèvansyon yo se te Jovenel Moïse. Kounye a Jovenel Moïse pa la, kounye a yo san diskou.
Yo san diskou. Paske gen la ki poko anndan ki an atant. Ki an atant.
Donk yo paka pozisyone yo. Yo pa kapab. Kesyon mizè popila. E men sa fè mesye men demen map tann. Yo pa kapab mon frè. Map tann lon nèg vin nan Mesye, gen nèg ki la ki poko ka di anyen se paske yo pozisyone yo. Kòrèk. Mizè popilasyon an pou gaz nan la a sa pa di yo anyen. Sa pa di yo anyen. Mizè popilasyon an la Ou pa tande yo menm. Ou pa tande okenn nèg. Ou pa tande yo ditou. Paske tou senpleman yo an atant. Yo an atant. Paske gen yon potansyèl e e chanjman de gouvèneman. Kòrèk, kòrèk. Epi yap tann yo an atant e yo poko ka pozisyone yo ni. Kòrèk. Alòske Mesye bagay la anpire la kounya wi. Bagay la anpire. Bagay la anpire.
Don madam mesye. Chak kote ki gon pwoblèm gon solisyon pa janm bliye sa. A kisa n ka atann nou pou sèt fen dane 2021? Nan kesyon gaz la. Kriz petwolyè ke n gen la madam mesye se bagay ki pi grav ki te ka rive Ayiti. Nou poko janm konprann dimansyon kriz sa. E solisyon pou kriz la nan kesyon gaz la, li p ap vini demen maten.
Paske se yon batay a plizyè dimansyon ke li menm mesye. Se yon batay a plizyè dimansyon ke li menm mesye. Donk prepare n. Kesyon gaz nou tande ap pale la, nou fèk kare gen pwoblèm gaz. Menm si Menm si ou ta wè wikenn sa oubyen petèt lòt semèn epi ou ta wè ke ponp yo pratikman kòmanse ap gen gaz, li pap dire. Li pap dire. Paske son pwoblèm a plizyè dimansyon. Donk se pwoblèm piti ki la. E lè yon peyi pa kapab asire sekirite konvwa petwolyè l, Madame mesye ekoute se grav la Doktè Ariel Henry m bann konbe tan m sa fè ankò konsa non Ariel Henry mon frè Doktè Ariel Henry mon frè m pa konn konbe tan wap ka fè konsa non la menm si kò w pa gen fas men jodi a la ekoute son peyi k bloke nan men w wi E la pou wè popilasyon pa gen ankenn moun k ap defann li vre. An, jan bagay lan ye la a, kòmsi, epi premye minis lan alèz konsa? Ok mon frè. Sa vle di Doktè Ariel Henry, chèf la. Map tann nou. Premye minis Ariel Henry, chèf la. M pa konn konbyen tan w ap ka fè konsa non la a. Paske se yon peyi k bloke nan men w wi la a. Se yon peyi k bloke nan men w. Menm si nan rapò de fòs la, ou gen pi gwo moso a nan men w. Ok. Rapò de fòs la favorab a ou menm paske pa gen anfas. Men, Ou pap ka kenbe non jan bagay la ye la. Pou konbyen tan wap ka kenbe konsa la? Peti a peti, ou wè popilasyon an kòmanse ap eksprime kòlè li. E lè l an kòlè nou konn sa l konn fè. Pa kite l li rive nan nivo a. Maten an map adrese m a 2 nèg nan peyi a. Map adrese m a 2 moun nan peyi a. Yonn rele Mèt Andre Michel, lòt la rele Nenel Cassy. Mesye, m pap ba nou manti, Louko Désir se nèg pa nou, map di nou fè trè atansyon. a peyi sa. Mèt Andre Michel, Nenel Cassy, Louko Désir se moun pa nou. Map di nou fè trè atansyon avèk ayisyen. Fòn fè trè atansyon. An mòd Mackenson Remy, veye kote nan mete pye n. Paske mesye m pap ba nou manti pou sa kap pale nan lari a kont nou. Du sektè demokratik. Pou sa kap pale nan lari a kont nou du sektè demokratik. Fòn fè trè atansyon. Fò nou fè trè atansyon. Douzè diyo mèdam mesye, son fen dane, nou ta anonse l deja nan maten deba. Sa gen egzatèman 2 oube 3 semèn, debil ta anonse l, nou ta anonse l nan maten deba. Sou ka kòmanse fè pwovizyon pou fen dane a koun ya sou gen kòb la. Paske jodi ya, yon pwodwi ki ap vann a 20 dola, Nou sòm o 5 novanm 2021, wè dan ze mwa 5 desanm 2021, gade pou wè si l pap triple. Gade pou wè si l pap triple. Paske, 1. Pwoblèm gaz la vin fè ke, Yon moun ki se yon komèsan oubyen antreprenè de Laplace k ap achte gaz la a pri fò, k al achte yon pwodui oubyen ki voye kòmande yon pwodui deyò jis pou l ka kanpe, pou l ka fè bitizi mache. Dayè, gen plizyè makèt la, w ap wè ke etajè yo vid. Lòt jou la, gen yon makèt la sou Dèlma la, ou konn sa k pase? Nan moman peyi grèv la, Peyi grèv la kote nou fè 3 jou fèmen an. Sou katriyèm jou a lè l ouvè makèt la se jete tout bagay wi. Wi pouri bon pa gen kouran pa gen tout moun. Se jete tout bagay nèt wi makèt la oblije jete tout bagay nèt.
Mesye nou se sèl peyi mesye nou kilè nou pa yon peyi paske a tèl kote mesye kèlkeswa peyi yo depi gon jou peyi a bloke. Ta gon pwoblèm de kouran, oubyen, mesye, pou wè valè pwoblèm bagay sa kreye, valè lajan yo di w ki pèdi. Ki pèdi.
Alòske nou menm n ap fè yon jou, de jou, twa jou, kat jou, yon semèn, de semèn. Sa pa di nan anyen. Sa pa di okenn moun anyen.
Men la nan Petyonvil la nòmal mesye. La nan Petyonvil la, nan ri Gaba yo e ri Dlouvèti yo, pa janm gen kouran. La anndan Petyonvil la wi. Pa janm gen kouran nenpòt 5 a 7 jou. La anndan Petyonvil la madam mesye. Nou sa di ke. Kòm isi a nan maten deba nou menm nou toujou antisipe, dayè se sa k fè fòs maten deba, awè e sa fè k fè fòs maten deba e se sa k fè tou ke jodi a nou ka kanpe tou paske sa n ap di w li a nou pa di w li nan enterè de okenn sektè nan enterè peyi a mètnan ou menm si w vle tande w a tande men w a sonje maten deba toujou pale verite sou tab sa a. Toujou Nou toujou pale verite sou tab sa Don fin dane kisa ki te 2 mwa sa ki ret la madam mesye manman pitit mare vant se pa pou fè pè men sa kap tann nou demen maten an la ok avèk kesyon kriz gaz sa ok avèk kesyon ensekirite sa. Enben fen dane sa nan 2 mwa k rete la mwen pitit marivòt. Si w gen kòb ou ka fè pwovizyon mete la, kòmanse achte bagay ou konnen w ap bezwen petèt pou afè nwèl. Si w ka kite peyi a tou, leve pakèt ou ale kote w prale a. Depi w ka kite peyi a, pran pakèt ou ale kote w ka ale a. E premye fwa wi mo sa sot nan bouch mwen. Premye fwa mo sa sot nan bouch mwen. Don madam mesye sitiyasyon an trè grav donk non sèlman gen afè kriz gaz la sa pwoblèm faktyèl yo men si yo plen entènasyonal ou sonje nan maten deba m te di n pri transpò konntenè pou soti an chin nan pou rive ayiti a li miltipliye pa nenpòt 7 8 fwa la valè On kontenè yon komèsan konn peye transpò a 3 mil dola ameriken, 3 mil dola ameriken, ebe jodi a pou kontenè a sòti an Chin pou vin an Ayiti, ou bezwen 18 mil dola ameriken pou grenn kontenè a, san dwàn pa ladan l. Donk sa vle di ki sa? Sa vle di ke moun sa a ki se komèsan, ki se bizismann, k ap fè biznis, ki pa vle biznis li kanpe, Li kòmande konntenè sa an Chin, li te konn peye 3 mil dola pou transpòte konntenè a, jodi an li pral lap peye 18 mil dola pou menm konntenè sa, e dwàn pa ladann, enben machandiz ki anndan konntenè a, kiyès ki pral peye l? Le konsomatè final! Manman pitit, mare vant. Men sa k ap tann nou la madan mesye. Malerezman nan moman sa a, ou pral wè ke nan moman sa a, gen de nèg ki pral fè anpil mechanste a peyi a. Paske nan moman difisil sa yo, nan moman de kriz sa yo, ou pral wè gen de nèg ki pral enpòte de fatra pou pote bay Ayisyen manje. Èske n sonje ke se te nan yon peryòd konsa, Sou Jovenel Moise, se te nan peryòd konsa Jovenel Moise yon afè de diri plastik, nou sonje? E se te, se te nan yon moman ki di, nan yon tan ki te di konsa nan peyi a. E pou w jwenn yon pakèt pwodui, ou tande te gen kesyon salami,
jisteman diri plastik, yon ekip manje kosmetik, Nèg te pran an chine pote bay pèp ayisyen manje enben fòn prepare nou wi nou ka jwenn sa la wi pou sèt fèt ane madam mesye pase gen de nèg se mechan yo ye se mouri menm pou pèp sa mouri pou yo alèz pou yo ka viv byen nan peyi fò pèp sa mouri menm fò fyèl li pete fò fyèl li pete menm
pase toutan pa gen moun mouri nan peyi a toutan fyèl moun pa pete nan peyi a moun nèg sa yo pa alèz. Donk fò gen moun ki pou mouri, fò san koule tout la jounen, fò fyèl nou pete, fò nou lèd, nou sal devan yo, nou santi fò devan yo, epi pou yo ka kontan. Wè,
pou yo ka vini a la reskous ou, e konsa wi, kòm si, fò kou nan grangou an, pou nèg la al chache vye diri ki pouri nan bagay li an, pou l vin pote l ba ou, pou ou menm, pou l parèt dye pou ou. Kòrèk. Kòmsi pou, piske se li k pote vye grenn diri e tou pouri an ba ou, kounye a w ap gade l gran. W ap gade l gran.
Gade jan n ap sèvi a w.
Donk gen moun se sa menm, yo renmen ti moman sa yo. Wè, wè, y alèz lè y ap lonje men ba ou. Ok, men malerezman moun k ap fè n tò a, moun k ap fè nou tò a se li menm nou renmen, nou toujou renmen moun k ap fè n tò. Ou wè moun k ap fè n abi, ok, se se le syndrome de Stockholm, se se se le syndrome de Stockholm, nou renmen moun k ap fè n tò, moun k ap fè n abi. Moun kap fò mal la nou renmen sa. E sesi nan tout ni a tou lè nivo. Ou pa gen de nèg poul fè bagay ak fi a fòl frape tèt fi a nan mi a gouuw. Epi fi a se nèg sa renmen. Ou pa gen de fi kòm si pou pou nèg la byen fè bagay avèl. Fòl peze koul. Fòl peze koul pou lang nan soti. Preske trangle. Pou de jwè yo kale. Epi se nèg sa renmen. Nou renmen moun kap fèn mal nou renmen sa ok ou wè fi a pou ap fè bagay kòmsi gen de nèg kap fè bagay se fò bal chache yon batwèl yon batwèl kòmsi fò bal nenpòt 40 tap menm kote bò bouda epi se se nèg sa fi sa renmen kòmsi nou renmen moun kap fè nou mal ok toutan nèg la pa djake fi sa fi sa pa gen nèg. Donk fò nèg la pandye l, fò nèg la djake l, epi pou l ap mache tout lajounen. Mezanmi men nèg pa m nan! Pou l ap mache fè djòlè pou li tout kote men nèg mwen an! Frisman kontan. Donk madan mesye, nou pa kapab ap kontinye konsa. Donk sa vle di ke fò n prepare n. Nou sòm pa an tan de gè. Gon gon ti lagè la matisan ka petèt ka gon lagè yon lòt lè m gen pawòl pou nou maten wi gon lòt lagè k pral fèt la petèt antre 2 lòt gwoup men peyi a pa antè de gè men jan ayiti ye la se tankou son peyi ki antè de gè wi antouka moun kap pale politik yo fòm mwen di nou ke pèp ayisyen humm Kale je nou tande. Etazini damerik pap janm fè anyen pou nou.
Tout tan nou di sa la. E se tout tan nou dil la ayisyen nan maten deba. E gen plizyè lòt jounalis ki dil tou ki pran responsablite yo pou yo dil. Etazini pa nan kesyon santiman avèk pèp. Ayiti, Etazini pa nan kesyon santiman ak pèp. Epi sispann mache dèyè moun ke n te ede. Ok? Sispann mache dèyè moun ke n te ede. Donk fò n toujou mete nan tèt ou ke m te ede w, donk m pi gran pase w. Donk sispann mete m nan pozisyon ke ok, m te ede w kounye a fò w degaje w fè yon bagay pou mwen. Non! Sispann mache dèyè moun ke nou te ede. M te edo se fini don m pi gran pase w donk gon respè pou gen pou mwen. Ou di pou ayisyen ap mache dèyè dominiken ke w te ede. Te gon pwofesè te la maten kòman li kòman pwofesè a te di maten la e pwofesè e diplomasi a a misye solid anpil monchè. Wi misye solid.
Misye solid anpil.
Pou ayisyen ap mache dèyè dominiken nou genlè bliye se dominiken wi ki te solisite èd Ayiti, e pa nou non, se pa pa la fòs non Bwaye, madan mesye fò nou sonje sa wi, se pa pa la fòs non ke Bwaye ta al atake Dominikani, e pa atake Ayiti te atake Dominikani, se pa la gè nou te deklare yo an 1925, e pa la gè nou te deklare yo, se Dominiken menm ki te nan afè pa bon, e pi ki vin pote bòl ble l ba Ayisyen, li di pa pa Bwaye fon bagay pou mwen. Epi lè Boyer debake nan teritwa dominiken an, majistra Nuñez remèt li kle vil la, Boyer di l, Pa gen bagay konsa men, m pa vin la an triyonfatè, m pa bezwen kle nan men pèsòn moun. Ou gen pwoblèm, ou se pitit gason m, mwen vin ede w epi se fini. Sa w bezwen? Dominiken sa w bezwen? Epi li mete yon kanpe an lin, epi li gade figi yo, li di sa pa bon, retire kò la, avanse ou menm mete sa. Epi li monte kabinè pou yo rapid la. Fò n sonje sa. Epi se Bwaye ki retire yo nan lesklavay paske Dominiken te dakò esklavay lakay yo. Donk se Bwaye, donk se Ayisyen ki vin fè ke y ap peye moun ki vin gen salè an Repiblik Dominikèn, se Ayisyen. Donk sispann mache dèyè moun ke w te ede. Sispann mache dèyè moun ke w te ede. E moun ke w te ede yo fò yo gade w gran paske fò yo gen respè pou ou. Pa mete w nan pozisyon pou y ap manke w dega. Nou te ede Etazini Damerik madam mesye. Nou genlè bliye Savannah. Nou te ede wi. Madam mesye nou genlè konprann sa k peyi Dayiti a. Ayiti gen 2. 2 syèk 17 lane. Nou fon syèk, sa vle di ke nou fè 100 tan. Tout ti lajan nou fè, nou peye dèt avèl. Mezanmi! Yo se leksidan. Ayiti gen 2 syèk 16 lane, ou ben 17 lane. Mwen goumen, ou fin, ou mba ka, kòman ou fè goumen? 217 tan. Ou pe pa ba yon bagay la, ou peye pou li a. Gade yon bagay mesye.
Nou pa son syèk. Premye syèk la se sa Saint-Simon te fè. Tout ti lajan Ayiti, Ayiti te gen, grate, grate, grate, grate, nou peye dèt avè l. Lafrans fè nou pase mizè, mizè, mizè, mizè. Etazini fè nou pase mizè, mizè, mizè, mizè. Jiska prezan n ap pase mizè. Nou fè santan ap peye dèt endepandans. Tout grate n te genyen, tout lajan n te genyen, tout resous nou te genyen, se pran pote bay Lafrans pou yon kesyon endepandans. Bon koman koman nèg afè bon ou pèdi santan nan lavi ou kòm pèp san lajan ou dekapitalize jis pou lonè jis pou la dinite. Bon ki melem ou pa dakò ou pa resevwal ou pa.
Ayisyen la se maten deba kap pale avèn ayiti te ka dil pap peye dèt la oubyen ayiti te ka dil pap peye dèt la tout swit. Men nou tèlman frekan. Nou tèlman kwè nan tèt nou. Pou onè nou, pou dinite nou, tout sa n te genyen nou pote l bay Lafrans. Byen ke li pa gen okenn sans non. A pa gen okenn sans. Sa nan okenn sans.
Epi sa fè mwen di w. Pou m bat ou.
A. Bon men gou men m gou m avè w m mete w deyò lakay mwen pou m peye w. Mesye. A konprann sa m di w la. Sa nan okenn sans. Ou konprann sa m di w la madam mesye. Donk se pou m di madam mesye. Ayiti te ka di li poko ap peye dèt. Dèt kisa? Nou ka pran pòz peyi serye depi wap peye dèt. Men kòm nou son pèp ki frekan, nou son pèp ki kwè nan tèt nou, pou dinite nou, pou onè nou. Ok, tout sa nou genyen nou vann yo, nou tout resous nou nou pran nou peye dèt la. Jis pou respè pa nou. E se sa a ke jenerasyon kap vini an dwe konnen. Respè ke ansèt yo. Bay jodi a, a nou menm ki se sitwayen ki okipe sòl sa a, men jodi a, ki respè nou bay ansèt sa yo? Mezanmi! Sa di ke nou se yon pèp san wont. Nou san wont anpil. Nou san wont anpil, anpil, anpil, anpil, anpil. Nou san wont paske nou bliye ansèt yo. Nou engra tou wi. Kayte san te koule pou nou. Nou pa wè estati Desalin nan anba a? Nou pa wè pa Tousen Louvèti a? Nou genlè pa wè yo? Nou chita anba yo, nou pise sou yo, nou kaka ladan yo, fatra nan mouda yo. Nou pa wè sa k pa, nou pa wè estati Desalin Kapayisyen? Nou pa wè yo? Yon moun fou ale l moute, li pran yon moun se.
Nèg a di w se yon moun fou epi yon politisyen k voye li, li mete yon, li mete yon kòd nan kou l li rache l. Epi depi lè sa nou wè sak pase peyi a tèt anba tou. Nou wè depi lè moun fou sa ale okap ayisyen li rache tèt Dessalines nan e vètyè nou wè depi lè sa peyi a tèt anba. Nou engra anpil.
Fòn sonje sa yo fòn sonje sa yo jodi a sin ta gen respè dan le mond malgre tou se paske jisteman ansèt yo te goumen yo te sakrifye lavi yo pou yo te peye endepandans lan. Jodi a nou pa gen pou n ap gade okenn peyi ke nou te ede. Nou pa gen dwa ap sipliye okenn peyi ke nou te ede. Nou pa gen dwa sa. Etazini sa l ap janm fè pou ou? Etazini pa gen anyen l ap fè pou ou non. Ban m ban nou egzanp. Etazini se yon kesyon enterè sèlman. E se le ka de tou lè peyi swadizan di ami Dayiti. An n gade non. Kòm se manti Martelly bay bay an n ale. Kòm isi a e verite n nou pale an n mete. M ap met bagay sou tab la. Ann gade Etazini, jodi a ki dat? Jodi a 5. 5 novanm 2021.
Sa pa gen 1 an, sa pa gen 2 zan depi ke Jovenel Moïse sakrifye tèt li, li sakrifye pèsonalite l pou l vote pou Etazini Damerik. Jodi a, yo asasine Jovenel Moïse kote asasina a planifye, kay Etazini. Eyy! Pale tenten tande Pale tenten.
Vous écoutez matin débat. Pale tenten.
Etazini damerik sa pa gen 2 zan. Si l 3 li pap 4. Te bezwen vòt Ayiti a. Nan nasyon zini. Li fè presyon sou Jovenel Moïse, yo voye emisè, yo voye konseye, yo voye tout kalite moun nèt, yo flate bouda Ayiti pou Ayiti vote kontre le Venezuela pou les enterè des Ameriken. Sou Donald Trump ki trete pèp Ayisyen an de tchou kaka. Epi w di w pa bezwen l. Sa pa gen 2 zan non, sa pa gen 3 zan. Eben se menm Etazini sa jodi a. Ok Ki gen pozisyon sa la fas Ayiti Jovenel Moïse sa a prezidan sa ki te pran angajman an yo kritike l yo kritike l anpil anpil anpil nan tout karayib la yo trete l de engra yo trete l de sanwont Paske Venezuela son peyi frè Paske Venezuela son peyi frè li trayi Venezuela jis pou lèz ameriken madan mesye e jodi a yo asasine l ki bon asasina l planifye Ozetazini damerik. E jiska minit n ap pale a la, FBI ki se yon enstans amerikèn poko ka bay ankèt, rezilta ankèt sou asasina Prezidan Jovenel Moïse. De ki sa n ap pale la?
Vous écoutez matin débat. Nou son peyi nou tèlman renmen blan depi nou wè blan nou kaka sou nou depi nou wè blan nou pise sou nou nou dyare dyare pran nou depi nou wè blan dyare pran nou epa epa sitiyasyon ye la. M gen nouvèl pou nou la wi. M gen nouvèl pou nou. E pa nan sitiyasyon la de sekirite. Kote Etazini. Gang tou patou nan peyi a. Gang a goch, gang a dwat. Kote Etazini, sa l fè pou Ayiti. Yo kite w la pou jere pwoblèm ou. Donk, m espere ke nou menm ki se jèn gason k ap tande e maten deba, ki gen pou fè politik nan peyi a, nou konprann sa. Malerezman, pa gen gran espwa non a jenerasyon k ap vin la a. Pa gen gran espwa. Paske ou wè yo, E sendomeng ale se pantalon sou tèt dèyè se sou telefòn yap fè edikasyon yo sa tè a yo se klen yap bwè se bòz yap fimen kounye a gen ladan yo rantre nan kokayin moun fou nèt sak masisi masisi sak madivin madivin pa gen gre espwa la menm la ok. Lè w pale de peyi l di w a kaka ka fèt. Wi.
Lè w pale de peyi a louko lezi kaka ka fèt. Kaka ka fèt. Sa sa pap janm chanje.
Sa pap janm chanje. Men l pa konnen non. Konprann byen wi madam mesye. Li pa konnen se li k pou kontribye pou l chanje non. Ok. Don yo di ke pa gen gran espwa. Se yon jèn wi k ap di w sa. Lè yon jèn gason ki nan 20 tan, 21 nan. Nan tout peyi nan mond lan se ta sipoze avni peyi sa epi ki di w sa kaka kap fèt m di bagay chanje peyi ayiti chanje nan kaka kap fèt Ou konprann?
kiyès pral gen pou peyi sa menm? Kijan l pral fèt la? M sa di ke Kiyès k pral chanje l? Yon nèg ki gen 60 an jodi an e li k pral chanje l? Pase ekoute ekoute chanjman yon peyi madam se minimòm 25 an bezwen wi yon nèg ki gen 60 an e 85 an l pral gen wi yon nèg ki gen 75 an ok

Nou pa responsabilize l. Enben se lajan lajan pèdi wi. Lajan pèdi. Nou pèdi kòb la wi. E jenès ki la wè li ki jan l kanpe. Yo pa al lekòl. Yo pa gen mwayen pou al lekòl. Yo plis sou pati kite peyi a. Yo plis sou pati kite peyi a. Yo pa nan afè Ayiti a menm. Sa vle di ke nou gen pwoblèm. Ok? Donk afè kesyon ameriken, nèg k ap di w ameriken ameriken. Pa gen okenn peyi k ap vin fè anyen pou Ayiti la a. ankò mwens lè se ameriken. Paske pa bliye ke ameriken yo la, yo te okipe Ayiti an 1915. Ils n'ont rien laissé! Non men tande. Menm yon liv kòbòy yo pa kite. Men nan tout sa nou ye la, nou nan eta sa avèk sou kòmand yo. Pa bliye, Pierre Martin toujou ap raple nou sa, Pa bliye BINUH, ki se Biwo Entegre dè Nasyonzini ann Ayiti, li la a. E lè BINUH t ap vini, m sonje n te pale de sa la, se yon gouvènman. Trè byen.
E yo k ap dirije. Trè byen. Ou pa ka pran okenn desizyon la san ou pa konsilte yo. Donk sa vle di, si. Ayiti te soti nan etap labou ke nou ye an, nou te omwen rive nan nivo Repiblik Dominikèn, merit la kiyès ki t ap genyen l? Lèzetazini Damerik. Si omwen n te soti de A n rive nan B, merit lan se t ap yo menm. Piske yo te vini avèk misyon pou te gen, pou amelyore sistèm jidisyè nou an, travay pou nou gen yon eta de dwa, etsetera, etsetera. Si tout sa yo nou te fè pwogrè ladan yo, merit lan se t ap yo menm. Men kounye a, si yo la, Prezidan nou ak asasine. Nou genyen pwoblèm gaz, nou te toujou konn gen pwoblèm gaz men li pat janm nan nivo sa pou li te fè tout tan sa. M pa sonje yon lè te gen yon pwoblèm gaz ki te dire tout tan sa. Se sou l yo, pandan yo la, se bon dayè ou wè madam nan te di w ke la federasyon dè gang li se yon bon bagay li li li li te felisite sa. Men se sou yo la nou gen tout gang sa yo kap touye, kap kidnape pandan yo la yo menm. Enben, si yo ta pran merit yo, tout sa ki genyen Reverland tou, Reverland fò yo prann tou. Paske yo responsab otan ke dirijan nou yo, ke peyi an li nan eta li an. Malerezman nou dil konsa paske yon peyi. Ou pa, sa son enpètinans. Yon peyi ou ou gen ou gen rapò de koperasyon avèk dotre peyi. Ou pa gen rapò pou kite lòt peyi vin dirije w. Ou pa gen rapò diplomatik avèk yon peyi pou l po pou l voye yon misyon vin di w sa pou w fè la nan peyi w, vin di w, vin edikte w desizyon ke w ap pran lakay ou. Klè. Se pa konsa, sa pa fèt okenn kote nan mond lan. Men malerezman nou gen yon ekip dirijan tèt atè, nou gen yon ekip dirijan ki yon pakèt e e e e e e e blankofil, Se konsa nou alèz. Se avèk dikte blan an, lè l vin la a, se li k ap di nou ou pa t wè sa ki te rive, blan an di w mwen menm m pa nan egzekitif e sesi sela, bagay prezidan, premye minis, m pa nan sa. Ebyen èske nou pa wè kote nou ye la toujou? Nou nan yon pouvwa avèk yon premye minis sèlman. Sèlman. Paske tou senpleman se pa le dezi di blan. Trè byen. Si le blan te di bon fòk gon prezidan, Nou nan sistèm demokratik, fòk gon prezidan, yon premye minis, etc. Eben, nou tap genyen n wi. Malerezman, sa vle di se pa nou kap dirije Ayiti vre. Eben, eben. Se sa n gen la, se yon reyalite, se pa nou kap dirije Ayiti vre. Donk yo otan responsab, malerezman m di l ankò, ke nou, ke otorite nou yo kap dirije, ki swadizan ap dirije peyi a. Ok, bon.
E map salye madam Joanne. Non ke ki branche donk maten deba. Ok. Avan n pran poz la men m ta renmen nou konprann sa tou. Rapò Ayiti avèk Lèzetazini nou wè l, nou konnen l. Pou Ayisyen k ap viv Dominikani yo.